Kote black fè de ma ti mesye. Ki jan la vi ap maltrete nou men. Ba yo ap mal pase. Ki sa m pral fè jounen jodi a la men. Kèt mesye. Depi maten m leve m kouche. Bagay yo pa bon mwen ditou non mesye Epi lap pati demen maten men li pa rantre sa map fè jounen jodi a la menm bagay yo pa bon mwen ditou non la Gad yon lavi mesye lavi ap maltrete nou anpil Manmanm andeyò papam pa janm tande nouvèl li Sam pral fè Kijan m ta al la Dabò jak la m ta mandel achte kredi men li twòp li pap banm anyen.

M pa ka panse avèk bagay sa yo men. Imajine w, m pa ka al mande men. Non m pa ka mande men ti jèn gason m yo men. M ap mete fòs sou menm pou m travay men. Toujou panse pozitif. Al travay, ki kote w pral travay? Dabò menm, ou panse e nou y ap bay travay? Bon, tande m di w, ou sonje nou tcheke travay de kote nou pa jwenn li? Bon, nou gen yon sèl de chwa la don. Kisa?
E ap nou, nou, nou, nou tcheke yon vye zam men, nou lage kò nou nan lari a men. Non blan, ou wè men ki jan bagay yo ap fonksyone an Ayiti men. Lavi bandi pa dire brother. Nou paka ap mete vye panse sa nan tèt ou menn. Lè w kenbe zam menn y al fiziye w menn kisa m pral fè menn. Sa vle di fò w asepte soufri menn epi eseye pou kapab souri. Pa panse avèk bagay sa yo ditou menn. Sa vle di m ap panse tou menn e kay la menn kisa n ap fè avè l menn. Ey an pasan menn mwa kay la rive sou nou la kisa n pral fè la menn. Kisa n pral fè la.
Bondye konnen menn. Bondye kapab fè tout bagay. M pa konn kisa m pran pou li. Bon, manman m, pou n ta vre pou li, nou pa gen anyen. E n pa kapab tann nan men l ankò. Ou konn sa k plis fòkè a? Nou pa gen menm yon ti ten andeyò pou n ta vann. Ou konprann? Sa vle di yo.
N ap montre anyen zo. Lavi pa fini oke. Non. N ap kontinye.
Ey, te m tchouch. E, desann anba ale. Bò lekòl la.

An chita la non, m gon bagay pou m di w, yon bagay enpòtan wi. A non, m pa p rete, m prese. A wi, chita pou m di w bagay la pitit, m pa ka ret tann ou. Klara, pa bliye ke m di w, mwen prese. Sitou manman m pa menm konnen si yo ogmante matyè yo lekòl lan. Wi Samy, m konnen w prese. An palan de sa, gwo pwofesè nan sal la tèlman pa konprann kou l lan.
Ki pwofesè l ye la a, Klara? Pwofesè matematik la, ou pa wè kòman l fè kou an? Bon, e mwen menm?
Son kou m pa janm ka konprann, m pa konn sa k fè sa. Tout jan l fè l esplike bagay yo, ou pa ka konprann. Li ba yo tèt anba. Non, yo pa t chèche pwofesè sa a lekòl sa a. Bon mwen menm m gon beoloji sèt fwa si denyè kontwòl sa la m pa kwè map reyisi menm non paske m pa konn sa m pral met ladanl
Clara pa dim se sa w te bezwen eksplike m ki fè w fè m chita fè tout tan sa la non non pitit e pa sa banm bon bagay ou konnen sè Justine pa konprann papa m menm nan kay la gon fason l pale m pa konprann papa m ap entèdi m gen de moun m paka frekante yo e ou konnen deja. Nan vi sa ou pa gade moun sou aparans, ou ka fè tout zanmi ou vle, men papa m li menm li vle se moun ki gen gran mwayen menm jan ansanm avè m non! Sa pa fèt! Men pa bliye tou, gon seri de moun nan lari an ou pa sipoze frekante yo. Ah Samy pa dim sa mon chéri zanmi m wi m m bon jan pou ou m pa dakò. Non chéri m konprann sa. M konprann sa, men gen nan yon nivo ou ye, yon seri de moun, se pa yo k pou zanmi w. Ou ka eseye konprann li. Non, mwen pa ka gade moun sou aparans pou di a tèl moun pa ka zanmi m. Non, ou pa dwe fè sa. Non, tout moun se moun, sa ka rive e poko moman pa l la pou l gen lajan. Ou konprann? Men w ka zanmi nenpòt moun. Clara, te m di w, gade pou le moman nan ki nivo paran w gen lajan. Si pa egzanp ou sòti nan lari an, ou kwaze avèk yon ti blòdè, pantalon l sou dèyè l, li pa p regle anyen, li pa p travay, li pa sou lekòl, èske w pral renmen avè l? Wi.
M pa di ke m ap jis rete konsa m renmen l, men ou pa janm konnen, gen yon kalite lakay li kanmenm. Ou pa konprann sa? Sa ka rive m just wè l li pa li pa al lekòl li gen pantalon sou dèyè l epi gen bagay lakay li ki atire m ou konnen e kè w pou swiv epi w konnen fòk ou swiv kè w ok moun nan gen dwa gen lajan nan tout dan l la e poutan li pa bon gen y nan dwòg gen y k fè lajan lajan sa yo pa konn kote yo soti e sa fè bon prefere m pran w moun ki pa gen mwayen jodi an demen si Dye vle m konnen l ka. Li ka vin byen paske kanmenm moun pa fèt pou gen lajan. Ou konprann sa m di w la? Se sa k ka rive mwen.

Hey Clara pa bliye ke papa w pa vle w antre ta. M ap vini, m pap pran twòp tan. Bonswa.
Bonswa.
Wa eskize m si m deranje w sou wout lan. Wi ou deranje m vre wi paske lakay mwen m ta prale. Ou konnen ke si m pat kanpe w se pi gwo erè ke m t ap fè. Paske lè m ap gade w, m remake ke si tout ayisyèn te gen bote tankou w, mwen t ap prè pou m afwonte kèlkeswa nasyon ki egziste.
Oh waw.
An pasan, non pa m Shandy. Clara. Anchante Clara. Anchante Annie.
Gen tan m t ap vin sot nan wout la la, m te trè fache. Men lefètke m rankontre ansanm avè w, m gen tan santi gen yon chanjman ki fèt nan mwen. Vrèman?

Wap sonje mwen diw yon bagay nan afè lekòl sa, lekòl tout jounen tout jounen sa, mwen diw piga ou frekante nenpòt moun, piga ou fè zanmi a nenpòt moun, nou se yon fanmi ki gen anpil lajan nou pa vle moun ki pòv antre nan fanmi nou. Wap sonje m pale avèw?

Ras an sa pitit. Ahan, sa vle di pitit, li mache nan san ou?
Ah, m pa ka di sa konsa paske ou konnen, ou fèk rankontre avèk yon moun, ou pa ka, ou pa ka prese di m renmen l tou sa. N ap swiv pou nou wè. Men, e pa w moun m konn wè non. Men, an pasan, li gentan di w li renmen w? Non, mwen pa tap pale de sa. Mwen te jis mande mwen enfòmasyon, e pa anyen grav. Mwen jis fè konesans, se tou. Men jan wap pale m de li a, genlè ou gon santiman pou li kanmenm wi.
Poukisa w di sa? Ah bon, menm mwen. Menm ke wap pale de li men gen yon bagay nan li ki atirew kanmenm. Kouman ou ka di sa la, sepandan ou pa konn moun, kouman ou ka di moun an? Men li pa, li pa sanble yon move moun non. Bon ou pa rekonèt li, epi tou ou gentan konnen li pa yon move moun? Men, fason l pale ansanm avèm, jan m wè l li, li pa sanble yon move moun. Palan de sa, ti eleman sa a, m rekonèt li trè byen, manman l a papa l ap viv andeyò.